Nou live wi la ok alors bonswa tout moun jodi an ou di mwen sa swè a e li 11 heures 35 PM jodi an se samedi 29 29 avril mwen retrouve mwen nan Atlanta Georgia e ka yon yon gwo potorik fanm nan domèn sansibilizasyon sou otizm. Nou pral fè yon ti pale, nou pral fè yon ti chita pale, menm jan m te fè avèk paran Leogane nan e ane lane dènyè. Donk nou pral kontinye chita pale a, donk fwa sa a nou pral dekouvri avèk nou kisa sa vle di e lè yon paran ayisyen genyen posibilite pou li pèmèt pitit li pran swen yon timoun ki gen special need, sa vle di ki gen bezwen spesyal, ki dyagnostike otis, autistic, ou pral wè ki di kòman, ou pral wè kòman gon grand diferans antre paran nou te wè Léogâne, Ayiti an, ki pat gen aksè a ankenn swen ditou, e yon paran li menm depi kèlke zane kap viv Ozetazini ki gen aksè a swen. Alo Alize vini um come um come come here come here Alo la nap gade Alize kap mache nou nan lakou lakay li. Pran san nou, gade pou nou wè demach Alize. E kòm se sou wifi ke m konekte, m pa vle deplase ale avèk òdinatè a pou m pa pèdi koneksyon an. E m ta renmen nou prete atansyon avèk kòman, avèk fason Alize ap mache.

Allo.
Bonsoir Doktè Blanc, bienvenue à Atlanta, bienvenue chez nous e Alizé, Maurice and I, welcome, nou pral fon ti chita pale jondi an sou otis e de sou aktivite nap fè tou eseye edike sosyete a, kominote nou spesyalman, even ke nou menm nap viv Ozetazini gen sa nou genyen ke Ayiti pa genyen, men nou gen ti pwoblèm pa nou tou, pske nou gen de pwoblèm kiltirèl tou ki afekte edikasyon nou lan afè otis la. So nou pral fè yon ti chita pale? Dakò. Donk nou pral pale de sa, men jistavan ke mwen al fè yon ti chita avèk ou anndan lakay ou, m ta renmen montre, ou konprann, pou m bay yon overview kòman, kòman ou, ou, kòman ou se yon moun ki total kapital, ou gen drapo, drapo Autism Speak, sa vle di depi yon moun ap parèt nan kay la, yo gentan avèti. ke genyen yon timoun ki gen pwoblèm otistik nan kay la. Donk se sa, men nou gen yon ide, plizoumwen, nou kòmanse gen yon ide, ki sa sa vle di, madan sa.
Nou mete drapo an tou, se paske, kòm de moun konnen, Otizim Speak ki youn nan pi gwo òganizasyon dan le mond ki advocate pou otizim, e sansibilize kominote sosyete sou otis, Yo gen yon mach yo fè chak ane. E lane dènyè nou monte drapo nou lan mach sa a. And ane pwochen, ane sa ankò demen n ap pare nou pou n al patisipe lan mach lan an gran, an grann kantite. Dak.
Alize, Say hi again, say hi again. Hi! Can you say your name?
Amen. Alize. Amen.
Hmm? Alize. Ok. Ok. Bon, koun ya nou pral chita, nou pral pou nou pale, pou nou pale um, seryezman, pou pataje avèk, avèk zanmi Facebook yo, epi tout paran kap gade ou Ayiti, ki m panse ki pral.

renmen li lan anpil. Ok donk la Yveline fon ti deplase. Non li pa koupe non men li te banm enpresyon li lan. Donk la map rete tann Yveline ki fon ti deplase. Ok, eske ou pare? Eske ou wè? Yes, mwen pare. Ok. Donk, ok, Evelyne, alò, eske ou ka, eske ou kapab di nou deja kòman sa kòmanse? Paske te otizm se pa kounye la, kòm si se pa pandan Alize granmou, fin granmoun, ke ou aprann li fè otizanm kòman istwa a te kòmanse e depi lè ou te ayiti e kòman kòman e gwosès la te ye dabò kòman gwosès la te ye kòman ou te viv gwosès la answit e depa ou de ayiti epi pou entegrasyon ou la avèk yon timoun ki gen espe bezwen espesyal kòman sa pase e de lè ou fèk vini la avèk kounye la ke li gen 18 an kòman lavi ou ap dewoule. Humm bon ann di ke lè yon moun aprann l ansent li kontan li kontan ke l konnen ke l pral yon fi konplèt paske l pral manman e Alizé fèt e j'ai eu une bonne grossesse pa twòp pwoblèm e je me souviens petèt nan lè 6 mwa yo te mete m sèlman nan yon rejim san sèl aprè sa m travay m oke Alizé fèt e Alizé fèt e m ka di Petèt ann di got feeling, mon manman wè timoun nan men ou santi gon bagay ki pa sa e wap poze kesyon. Premyèman li pa, li gen yon timoun ki trè, trè kalm, trè quiet e ou toujou gade ou panse son pwoblèm ki eredite e la sèl choz m sonje l te toujou mache sou pwent pye e lè m mande doktè sa, yo pa ka banm rezon k fè sa e trè bonè tou nou emigre o. li te gen yon ijans, lè m al kay doktè, m di doktè 2 bagay ke m remake, paske l te gen 2 zan, l poko k kòmanse, se de twa mo l gen, l pa pale, gen de jès li pa fè. E lè yo refere m yon lòt. Sa yo dyagnotize l otistik. Mwen di, mèsi. Nan wali mèsi. Mwen di, oh, mwen di, what do you want?

E m pa t konnen. M pa t konnen ki sa k otistik paske jan m toujou di m te panse doktè an te di m se otit. Epi lè m ale sou konpitè m kòmanse fè rechèch. Men dabò,
dyagnostik la, ki kote ou resevwa dyagnostik la? Èske se an Ayiti oubyen èske se aletranje? Pa an Ayiti, isit Ozetazini a New York nan Schneider Hospital. Ou di ke e 3 premye lane li li te fèl Ayiti. E li fè 2 premye ane li Ayiti. San w te wè, on ti bebe k byen kalm, but ki fonksyone nòmalman. Sèl bagay ki te gen, ke li toujou mache sou pwent pye l. Se, anfen, lan edikasyon alavni, mwen ke konprann se ka youn, se youn lan siy ke timoun ki otis ka mache sou pwent pye l. Men, kòman kominikasyon l te ye avèk ou? E li te gen mo trè limite, li te toujou konekte avè m, an manman l, but li te trè limite, trè limite men ti bebe byen afektye, l al sou tout moun, li pa mizerab, ou konprann, pa gen oken lòt siy ki montre w, apa ke ou wè ka gen retard, li te sipoze ta di, ta sipoze di plis mo. Ok oh men li te gen 2 zan anyway se a partir de 3 zan ou ka di timoun nan an reta eske komsi ou te wè li te alèz poul jwe a lòt timoun? Umm non bon nou pat gen lòt timoun around tou m paka di Ou pot ko metel nan daycare? Ou pot ko metel nan daycare? E non li pot ko lan daycare paske lè nou fèt vin isit li pa al nan daycare so m paka di entèraksyon l a lòt timoun Ou konprann? Men, e, de, de bagay ti bebe fè, m te toujou konn di kòmsi se yon ti bebe granmoun paske li pa, ou gen dwa ap jwe a de bagay, li montre ke l pa gen oken ekspresyon nan vizaj li oubyen an di pa egzanp ti bebe yon bagay wouj oubyen yon bagay ki fè bri ou jwe avè l, li pa, li just tankou l pa enterese l nan pwòp mond pa l.
Mph ok ok mpa konn si mte tande byen ou di ke gwosès la te nòmal ou pa sonje ou te pran ken medikaman non non apa medikaman vitamin ke ou pran e nan 6 mwa yo te metem nan rejim san sèl paske m genlè te gen pwoblèm tansyon men mpa janm mpa gen oken pwoblèm e lè doktè te dim map akouche le 17 janvye m akouche prèske mwa avan Ki 24 desanm. Se ti sèm sa m ta di. Eske, eske
gwosès la te nòmal, akouchman te nòmal tou? Eske nan fanmi w, eske nan antouraj ou pa gen timoun, pa genyen ni papa ize, ni ou menm pa gen ankenn nan nou ki gen ankenn istwa de devlopman, retard devlopman? Non, a

Donk ou pot ko, di kou ou eksplike tou ke dyagnostik la se Etazini ke yo fè dyagnostik la. Wi. E donk sa vle di pi gwo kout masu, pi gwo kou an pou ou se Etazini ou pran l. Wi. Paske de tout fason Ayiti nou pat ko, nou poko vrèman gen moun ki pou te dyagnostike ka sa yo. Ka sa yo. Paske sa kan menm Alize genyen 18 an. Wi. Donk sa fè trè lontan, trè lontan. Mentnan, rakonte nou kòman sa pase. Tranzisyon ou la a, ou vini la a, ou fèk imigre, epi ou imigre avèk yon timoun ki genyen bezwen spesyal, epi an Ayiti ou pa t ko janm tande pale de yon twoub konsa, kòman ou te resevwa nouvèl la, kisa w te santi? Premyèman, sonje jou m sot lopital la yo di m ke Alizé gen otist, mwen panse se otit. Lè yo ekri l ban mwen, lè m al monte sou konpitè m gade sa k otis lan, Kòman m ta ka esplike feeling mwen, se tankou gon pisin 20 pye yo lage m ladan m pa konn naje. Se te konsa m te santi m, epi aprè kèlke tan, m di fò m naje pou m sòti, fò m chèche yon bagay pou m kenbe pou m siviv paske mwen gen yon timoun kounye a ki gen pwoblèm ki konte sou mwen. E fò m di w tou, kiltirèl, stigma kiltirèl lan e ke pandan ennan m wetire m de tout moun. paske mwen wont mwen pa vle moun konnen kem gon timoun ki gen pwoblèm mph so m retirem de tout moun m te pratikman fè 1 an on pity party map kriye m poze Bondye kesyon poukisa se mwen mph e finalman on jou m soti m sispann fèt lan poum konnen sa map fè mph e se pa konsa se pa konsa tou sa rive mph e sa rive avèk on dram. dram ke m ap pral lekòl epi m toujou kwaze avèk yon etranjè. Nou toujou pale epi li di m li gen yon pitit ki otistik. Men nou kwaze nan tren, nou fè menm wout chak jou. Men nou pa janm li e vrèman paske nou pa janm chanje telefòn. Epi de twa jou aprè m pa wè li. Epi lè m ap sot lekòl, lè m pran jounal m wè foto li sou jounal avèk pitit li. Li tuye timoun nan, li tuye tèt li. And ki te yon lòt, se yon lòt kout mache ankò pou mwen, ke m santi m koupab tou pandan yon bon tan paske dot li kite an li di ke si l te jwenn yon zepòl gen de lè lè w se yon paran ki gen yon timoun ki gen pwoblèm, ou bezwen yon zepòl gen de lè pou apiye tèt ou oubyen yon zòrèy ki pou tande w. Ki te fè m guilty ke mwen menm le fèt ke m wont di pam nan paske m pa janm dil ke m gon timoun ki gen pwoblèm, petèt sim te dil mwen ta zepòl sa pou li mwen ta zòrèy sa pou li. Oh sa vle di li pale avèw lap rakonte w istwa li. Li dim konsa ke lèl pale avèm li dim li gon pitit ki gen 7 an ki otistik that's it men menm m pa janm dil anyen. Ou pa janm pale l de pitit paw la. Paske m te stil toujou wont ke m gon timoun ki gen pwoblèm m pa vle moun konnen. Until ke m aprann sa sou jounal E mwen soufri anpil de sa, m santi m koupab kòmsi e m te ka fè yon bagay ke m pa fè l. And then, tankou m di tout moun, otizim chanje w, otizim teste fwa w tou. And I pray God to use me for autism. And since then here I am. Since then here I am. Yeah, m panse li byen itilize w. li byen itilize w e ke e wap fè yon bon travay, m panse tou pitit ou a gen chans ke li gen yon son manman tankou ke Bondye te voye ba li, ou se yon fanm trè kourajez e se yon moun trè kourajez m dekouvri la a e anplis pa bliye ke si ou menm ou konprann ou menm ou gen chans ou rive la avèk pitit ou kote ke se yon peyi ki yo kòmsi moun ki gen andikap Yo stil konsidere yo tankou moun nan sosyete a, sosyete a ap mete sèvis pou yo e gratis ti cheri, men si ou menm ou konprann ou kòmsi ou pral fè allons dire kòmsi e ou pat genyen kouraj tou petèt ke w te ka pa rive osi lwen avèk pitit la. Kounya imajine menm e e e paran ki an Ayiti yo ki pa genyen ditou, ki pa gen mwayen. An chak jou panse a paran ki an Ayiti yo e si Lè dram sa fin rive, m kòmanse reyini lòt paran, m soti flyers, m soti flyers kèlkeswa paran an ki vle pale, pale avè mwen, yo konnen Nouyòk m ret nan ti apatman, premye fwa m fè reyinyon m gen 30 paran ki vin a pitit yo, e li te tèlman vin anpil ke m te oblije al mande besment legliz kote m mache pou m te ka fè reyinyon, and lè m ap panse m di tou sa. I Ozetazini nou gen tout resous pou timoun nan, terapi e tou, but nou still gen pwoblèm kiltirèl ke nou pa vle. E se pa nou menm sèlman e m rankontre a lòt nasyon, Russian oubyen Indien ki gen timoun otistik, konn genyen tou ki pa vle konnen, oubyen genyen tou ki lye la pwoblèm finans e e financial issue an sèlman. Depi w di yo SSI men benefit wap genyen, but yo si yo pa oblije. Lekòl sèlman epi timoun nan yo pa mete l nan de bagay sosyal so yo gen tandans a kache timoun yo vle pa moun nan konnen. Ok. Donk an parlant de de barrière culturelle de de de kesyon wont epi de tout konsekans sosyal e ke ke leve yon timoun avèk otiste Otism genyen kòm konsekans sou lavi w. Kounye a, èske ou ka di nou, pa egzanp, kòman sa te ye bò kote fanmi pa w, bò kote paran w, bò kote paran e lòt paran an tou? Ki jan w santi ke yo te resevwa nouvèl la? Èske ou panse ke yo te resevwa nouvèl, yo te la pou ou? Ki atitid, ki reyaksyon ou wè yo te genyen lè yo dekouvri ke pitit ou a, li te gen yon andikap? Sam remake e lè w di on paran ou gon timoun ki gen pwoblèm, yo just mete l ou gon timoun ki jan yo di an kreyòl ki kokobe oubyen ki egare. Yo pa fè diferans ant on timoun petèt ki bèbè oubyen ki gen otism paske otism jiskounye an ou ka tande moun ap pale de otism men a sèt epòk Moun nan pa menm konn kisa k otis nan. E diferans li trè difisil. Li trè difisil odebi pou ou kòm paran timoun nan. Ou poko menm fin konprann li, ou poko menm fin asepte l, pou ap fè fas kounye an. Kòman gen de lè, ou menm ki poko fin asepte l lan, ou ka panse ke fanmi w pa renmen w. E sa konn rive ke gen de fanmi pou menm se stil pwoblèm kiltirèl, Yo pè envite w vin lakay yo paske w gon timoun ki gen pwoblèm, yo pa konn ki tantchòm, ki bagay timoun nan pral fè. Ou dimwen, yo pè yo pa pral kenbe timoun nan pou ou. Se pa, se kè, se trè ra, yon paran pral di ou pral fè yon bagay e ke ban m kenbe l, ban m babysit li pou ou, w ap jwenn. Yo bezwen w vini avan. M te konn vekse, m te konn gade ranki, m te konn kriye but aprè sa m vin konprann chak fwa w pa konn yon bagay ou pè l. Yo menm yo pa konn kouman pou yo jere yon timoun a pwoblèm so m pa p ofri l m gade timoun sa a m pa konn kisa timoun nan pral remèt mwen lè l pa la so mwen konprann sa men gen de lè tou ou yon paran yon paran yon timoun osi ka trè trè trè elwanye trè sèl trè sèl paske ou gen de chwa pou fè vi sosyal ou chanje konplètman E gen de lè tou fanmi ap fè deba yo pa envite w and it hurt yeah. Donk sa vle di ou rive nan pati kote ke ou rive nan pati kote ke it's. You're doing a good job, you're doing a good job, um you're a strong woman. And m konprann trè byen ke e m konprann trè byen ke e tout sa w sot eksplike yo e sa t ap etone m sa t ap etone m ke li ta diferan ou konprann e se sa k fè ke m mande w pataje l paske m konnen m konnen kisa sa reprezante ou konprann e kesyon viv on manman ki gen on timoun ki gen andikap nan sosyete nan mond la an jeneral Mete sou sa, an Ayiti, ou sot pale de pwoblèm kiltirèl, ou sot pale de pèsepsyon, di fèt ke yo pa konnen kòman timoun nan pral reyaji, y ap elwanye yo de ou, yo ba w kanpe lwen. Men, ou menm, kisa w fè? Ou itilize, ou pati di fèt ke. Ou santi ke gon mank d'edikasyon nan milye a, epi ou deside ke ebyen mank d'edikasyon sa ou menm ou pral travay pou ede pou chanje l, menm si se vre ke ou santi w blese pa rapò ak avèk le fèt ke yo mete w nan kanpe lwen, men ou pa kite yo pou tou down nèt non. Ou pa kite yo menm jan avèk ti dam lan ou di ke w rankontre nan metro epi ki rakonte w ki tiye tèt li, gade diferans ant li menm e ou menm. Li menm, malchans pou li, li pa t gen, petèt li pa t ase rezilyan, li pa t gen ase de koura, li pa t gen ase, nan moman an, petèt ke l pa t gen ase de resous pèsonèl, oubyen petèt li pa t gen ase de resous sosyal, de soutyen sosyal, ki petèt, ou konprann, paske nou chak nou, nou rezilyan nan nivo pa nou. Ou menm, ou gon nivo, de mon pwen de vi, son moun rezil, ou gon nivo de rezilyans tèt chaje. Petèt ke se paske 18 an, lè w fè 18 an ap goumen avèk yon avèk yon towo. E ou fè de chwa lè w. Finalman ou soti spesyalis. Lè w pa ansye sa nèg yo fè de chwa. E you know m toujou di ke lanmou is not is not is not a God thing, is not a man thing, is a God thing. E tankou m toujou di tout paran, everything is possible with love. Depi w gen lanmou Premyèman, otizim aprann mwen sa yo rele lanmou enkondisyonèl. This is such a good thing, gen de lè m di poukisa tout ni pa ta gen tout moun pa ta konsa. Lanmou san kondisyon. Depi w gen sa, w ap wè. Paske m konn ap gade pitit mwen nan zye l m wè l kontan paske l konnen yo renmen l. And I make make sure ke even malgre lòt kote avè l, se pa mwen k ap gade l li konnen ok. Yo renmen m. E w ap wè jan lavi timoun nan, se sa fè m toujou di paran an, mwen konprann li difisil e kiltirèlman pou w vle kache, men li pa ede timoun nan anyen. Come forward. Soti a timoun nan, enkli timoun nan nan de bagay sosyal. Ya, m pa m pa p fè l pou on show off ke ya m gon pitit m ap fè otizim e wònès, non. Paske lè timoun nan, pliske ou kache timoun nan, timoun nan soufri, li gen potansyèl ou paka wè yo ou menm tou w soufri e mwen mwen santi coming out advocate pou otizim li fèm on lòt moun li fèm gon konfidans ke anfen m gen presyon se nan otiz nan pale de otizim sèlman m gen konfidans sa but I feel good I feel good even gen de lè map panse ok nou ozetazini nou gen tout resous sa yo. E ti moun Ayiti yo? E ti moun Ayiti yo ki sa yap fè? Kounye an petèt ou wè m tankou yon klas moun, yon kalfòn yon lekòl, but e moun ki pa kalfòn lekòl? Ti moun nan otistik, li gen yon potansyèl. Bondye kreye l, li la. Li fè pati de sosyete an. Kisa n ap fè avè yo? So, antanke paran, mwen gen soulye a lan pye m, mwen santi l, m konn doulè an. Antanke paran, se pou n edike tèt nou dabò pou n sot deyò an. Paske pa gen meyè avoka pou pitit ou ke ou menm. Se sa. Se sa.
Paske si m si m ap soti deyò an, m ap preche enklizyon avèk aseptans epi m pa asepte pitit mwen an. M ap bay manti. M ap bay manti li pa sensè. So, e, Pa konn fwa moun, pa pral di fwa, but lanmou, ou gen lanmou, ou asepte pitit ou asepte sa w genyen an, and then everything will be fine. Gen de jou gen up, gen de jou gen down. Se tout bagay. Ou pa oblije gen yon timoun special need pou w triste chak jou oubyen pou w kontan. Tout moun, yo gen up, yo gen down. Gen de jou m santi m te di oh poukisa l pa dòmi pou m ka gen yon break. Gen de lè, gen de epòk, vi sosyal pa m kòmanse a 11 heures du soir. Lè pou m gad on fim, lè pou m li de twa paj nan on liv. But kounye an, vwala m konn fè twa katwèdtan, m pa wè li nan kay lan, se mwen k al anmède li. So, li posib. Kounye a jisteman, pale nou de lekòl Alize, piske ou sonje nan premye videyo ke m te fè a, kote ke nou t ap pale de on paran ki Lewogàn, ok, e paske videyo sa n ap fè a, se on suit, se tankou on suit de videyo n te fè Lewogàn nan, pou n montre kisa sa vle di, Yon paran ki gen yon timoun ki dyagnostike ki genyen otizm, e an plis ki genyen komorbidite epilepsi ansanm avèk li, sa vle di se 2 gwoup, 2 twoub tèt chaje k ap mache ansanm. An plis, l ap viv Leyogàn, se pa menm Pòtoprens kote k chaje sant Ou konprann, kòm si si w gen yon ti mwayen ou soti nan milye, milye favorize, ou gen yon kote, ou gen yon kote omwen chak semèn ou gen kèlke santèn de dola ameriken ou ka peye epi yo kenbe timoun nan pou ou nan Leyogàn. Donk ou sonje ke paran sa pa egzanp li di w ke li pè mete pitit li lekòl paske li pa konn ki tretman y ap bay pitit la. Ou sonje ke nou te wè pa egzanp timoun nan a sizan li poko menm ka di manm vrèman manman, papa. Alò, yo di aparamman, paske sa rive souvan nan ka timoun otistik yo, dèfwa, odebi, langaj yo konn kòmanse ap devlope nòmalman, epi bruskeman yo wè ke y ap regrese. Donk, se sa manman an te di, li te di ke nan kòmansman an, li te kòmanse ap di manman a papa, epi apre e tankou vin gon yon sòt de shut down, epi bruskeman devlopman l bloke konplètman. E donk a 6 zan lap met daypè toujou, lap mete li pa pale kòrèkteman, li tap mache li ou wè kòman li tap mache, li tap mache tankou yon timoun ki gen pwoblèm nan pye. Donk ou menm, èske ou ka ba nou yon ti fidbak kòman tout bagay sa yo te ye pou ou avèk Alize ki li menm ki te gen chans pou l te viv nan youn nan peyi ki pi devlope nan mond lan e se youn nan peyi tou ki genyen pi bon enfrastrikti pou pran timoun sa yo an chaj an jeneral donk eske kòmsi eske yo te jwenn sant pou li eske yo fòk peye pou sant lan konbyen èr de tan de travay yo fè avèl ki tip de sèvis li te resevwa eske li te resevwa sèvis pou langaj eske li te resevwa sèvis pou fizik fizyoterapi eske li resevwa sèvis tou eske li yo li nan lekòl kote yap bali skill akademik. Donk kòman tout sa te ye e depi 3 depi laj 3 zan jiska 18 an kòman ou wè tout bagay sa yo ap evolye? Premyèman reflèks manman ou gen yon timoun ki gen pwoblèm antre gimè yon timoun ki diferan e ou pè ou pè ke timoun nan pral nan yon lòt mond li pral lekòl kounye ou pral fè yon jounen ou pa ou pa genyen sou zye ki yon reflèks nòmal but mwen menm pèsonèl sa m di si yon bagay pa mache chanje apwòch chanj yon bagay

Montre timoun nan kenbe kreyon, gen timoun otistik ki pa gen grip pou yo kenbe yon kreyon, kòman pou yo kenbe yon kreyon se tou sa. And then timoun nan gen klas ale lekòl nòmal. E isit lè gen lekòl piblik a mwen ke ou deside mete lekòl prive. Ozetazini sistèm nan ke tout otan timoun nan lan laj kindergarten, Ou gen dwa chwazi nenpòt lekòl pou li. M pa konnen si l varye a state. Pa egzanp, lè n rive, se New York nou te rive, mwen sonje ke yo mande w, yo ba w lis lekòl ke timoun nan prale pou al gade si w renmen lekòl la. Il se trouve ke lekòl m t al gade an lekòl piblik, mwen pa t renmen l. So, Alize al nan lekòl prive jiska lè l rive lan eleman, lè l prale lan E lekòl prive sa a, èske se nan out of pocket, èske se nan pòch ou pou peye? Non, ou pa peye ditou. Leta peye pou ou. Men sèl bagay, lè timoun nan fin fè ane kindègadenn nan, fò ou konn peye. So, Alize al lekòl piblik, e yo gen yon sistèm tou isi, a New York, yo gen de, nan lekòl piblik yo, yo gen de ti bilding. Yo gen de ti bilding ki gen timoun special need yo, but sou bouch, yo te fè yon sòt de enklizyon pwogram. Sa vle di timoun sa yo gen bilding pa yo, men gen de evenman, de aktivite le tout lekòl piblik lan genyen yo tout ansanm. Ke timoun nan nòmal ou diferan. E li pa, li pa, li pa, sèl bagay tankou m di, paran an se meyè avoka timoun nan ka genyen. Tankou kre, pwovèb kreyòl lan di w, ou gen mari w lan solèy. Ou toujou etabli kontak avèk pwofesè. Mwen menm tout pwofesè pitit mwen de lè l kòmanse lekòl jiska kounye an se zanmi m. Ou gon timoun ki gen langaj limite, gon kaye pou kominike a pwofesè sou tèks mesaj chak jou paske timoun nan pa ka vin di w. So se ou ki pou montre otomatikman tou paske pa bliye se lekòl piblik. Lekòl piblik se lekòl piblik. Ou konprann timoun nan tou li gen afè pal li gen 6 8 timoun li pa pral fè atansyon on sèl si ou menm ou pa fèl fè atansyon a paw la so kenbe konvèsasyon avèk pwofesè yo m kominike how as Alize is doing today kòmanl ye semèn sa kisal fè and then ou swiv and then otomatikman ke paran an ki on bagay nòmal li wè wap fè atansyon

Chita Map jus fè yon ti chita pou mwen petèt pou ya poum fè ti briefing pou zanmi kap gade yo e aswè ya mwen nan Atlanta nan Georgia e kote ke mwen retrouve mwen kay Yveline Alexandre. ki se youn nan paran ki alò se youn nan paran e ki se nan kad enterè mwen mwen genyen sou kestyon problematik otist otizm kay timoun ayisyen e se konsa ke Valery Mitchelson ki sou paj mwen sou Facebook te konekte m ansanm avèk Yveline Alexandre e ke m dekouvri e mwen mwen mwen vrèman kontan E m panse ke kominote ayisyèn nan se yon chans li genyen ke l genyen l paske aprè 18 an de konba, de lit, de anba andikap sa a, mwen m ap nome, pou mwen, m ap nome li yon chanpyòn, yon chanpyòn de lakoz otistik ann Ayiti, nan kominote ayisyèn nan, paske avèk trè pe de mwayen, Epi avèk trè peu de ressources humaines, li pa li pat gen zanmi ki fè psikoloji, li pa li pa konnen pyès moun, li pa gen konnen gran moun anpil moun nan kominote e kominote allons dire professionnels sante mantal ou menm sante vrèman an Ayiti ni menm a letranje e donk pou li ap rive ka e reyalize ka kokenn chenn travay l ap reyalize a dabò li rive aksepte sitiyasyon an ke pitit li ou konprann li fè le dèy de l'enfant reve en un entre guillemets kote ke li aksepte ke bon li son paran on timoun a bezwen spesyal donk partant de la malgre tout difikilte ke li viv li itilize difikilte sa yo kòm on sous de motivasyon e se tout difikilte sa yo ki pèmèt li Kounya l ap reach out, l ap eseye raise awareness nan kominote ayisyèn nan, chak vire tounen l ap entèvyou nan radyo, li nan March Autism Speak, l ap l al patisipe nan aktivite ki konn ap fèt Nasyon Zini pou kote ki reyini tout spesyalis, se paran, de reprezantan de moun k ap entèveni nan mond otistik atravè lemond. Donk kounya sak rete se jis pou travay li a pran yon lòt nivo, sètadi evenman, kote ke nou kreye evenman nan kominote ayisyèn nan, men petèt tou ke yon pou de vrè gwoup ke nou kreye sou Facebook ki rele Otis 509. Autism 509, ke gwoup sa ta vin tounen yon vrè gwoup, nou ofisyalize li, nou ba l yon, nou ba li, nou legalize li, Etazini, nou legalize l an Ayiti, epi nou òganize de zevenman an Ayiti, men nou òganize, nou òganize nou tou pou n ta kreye yon centre pou yon, bon, nou konnen gen sant sa yo, men nou menm preokipasyon nou se ke sant sa yo. E pou lenstan, yo pa aksesib avèk moun nan katye popilè yo, yo pa aksesib avèk ti pitit Leyogàn nan. Donk kiyès moun k ap pale pou yo? Ou konprann si se pa paran, si se pa paran, si se pa pwofesyonèl ki konnen kisa sa reprezante, kiyès moun ki pral di men timoun sa yo, timoun ki gen bezwen spesyal yo, timoun ki gen gen andikap, tout kalite andikap. Paske mwen menm preokipasyon m genyen se ke ou gen enpresyon an Ayiti chak tan y ap pale de pwoblematik andikap, ou toujou wè moun yo ap pale de andikap fizik, men kesyon andikap mantal la, yo fè blakawout sou li, se tankou kòmsi timoun ki gen andikap mantal la li menm, e tankou li li li li alò se yon privilejye l ye. Alò ke se pa vre ditou, menm jan andikape fizik lan li gen li redui, li gen kapasite redui pou l fonksyone kòm kòm sa dwa nan sosyete a, se konsa tou timoun ki gen pwoblèm e e e n entèlijans, ki gen pwoblèm retard devlopman, ki gen pwoblèm newodevlopmantal, se konsa tou l gen pwoblèm pou l entegre l. Donk ehm alò mwen voye mwen te mande Yveline al pataje kòm li yon ti jan tan epi nou konnen Alizé kanmenm menm si di li gen 18 an kounya li li etudi li lekòl e donk li fèk konnen m epi bon ak se sou mizik li kanpe la l pa vle ret chita bò kote nou donk se sak fè nou pa wè l Nou pa wèl chita bò kotem la nou te dil vini aprè sa la ale e m tap trò kontan poul chita avèk nou la pou nou ka obsève pou nou wè tout ti mimik li kòman li gade w pou nou wè kòman jiska prezan retard langaj la trè trè trè trè evidan jiska prezan epi nou tap gade pou nou wè kòmanl mache li mache sou pwent pye a 18 ans li mache sou pwent pye talon pyel pa touche atè. Donk nan videyo sa a, nou vrèman, an gwo, n ap pral gen yon lide global de tout figi, se sa k fè yo rele twoub otistik la le spectre de l'autisme, an anglè, autism spectrum, paske se yon kòd fanmi. Li pa li pa vini sou yon sèl vizaj. Li vini sou plizyè vizaj. Sa vle di menm si timoun nan, tout timoun gen dwa gen dyagnostik otist yo men yo pa apa di fèt ke w ap wè pi gwo pwoblèm yo se nan kominikasyon, se nan fason y ap rantre an relasyon avèk antouraj yo, nan difikilte yo genyen pou yo pou yo pou yo reponn pa jès, pa emosyon, pa lapawòl, men ou gen dwa wè o nivo entèlijans gen yon gran diferans, gen ki sipè entèlijan, gen entèlijans yo trè redui, genyen se pwoblèm anxiety yo genyen, genyen se pwoblèm they are all over the place, yo pa ka rete chita trankil lè yo rive yon kote, E donk s on kategori de twoubl newodevlopmantal ki vrèman trè laj, ki gen yon tablo trè trè varye. Donk Yveline vini avèk avèk dokiman lekòl yo. Ok. Eksplike yo, eksplike. Eksplike. Eksplike paske ou konnen se ou menm ki abitye a sistèm ou.
Sa pa egzanp se kanè, se kanè yo ba li pou mwa. e anfen avèk lis nòt yo e depi Alize lekòl li pa janm gen kòm li an anglè eksplike pou pou yo yo mete tout sa timoun nan fè akademik oubyen social skill tout sa ou fè nan klas ou gen kanè tankou kanè tout lòt timoun genyen epi yo ba w de nòt men e sa m remake lè m remonte a tout kanè Alize e Alize pa janm gen oken nòt mwens ke 85 so Alize toujou gen A. E sa m vin montre nou l e sa Doktè Black montre nou la a. Timoun otistik yo gon pakèt sans yo pa gen. Yo pa gen sans ke yon bagay pa pou yo, yo pa ka prann san pou yo pa mande yon lòt moun. Yo pa gen sans danje, yo pa gen sans etranje. Odebi, sa se te yon ansyen bagay, odebi, Alize te gen dwa wè yon bagay ou genyen, ke l nan sak ou li prann san l pa mande. So an fèt ke nou y bò isit yo anplwaye foto tou si timoun nan langaj ilimite. So mwen menm ak pwofesè an te deside fè kant sa yo pou n mont reyalize ke lè w pran yon bagay ou pa mande sa rele ou vòlè l. So se te sa nou te fè. Pèks. Metòd lan isit rele pèks. So lè li di w ke lè yon bagay pa pou ou, ou fèt pou mande. Answit lè w mande moun nan gen dwa di w non. Sosyete a ti kant sa yo, ti kant sa gen plis ke dizan, se ata ti kant sa, e chak fwa l fè l isit lan kay lan tou m pote ti kant lan montre l, so ti kant lan toujou sou lavi. E answit sa yo se pa egzanp, se te metòd pè Seguin nou anplwaye pou l aprann pwonon. Pwonon, epi avèk foto pou l di sa se ou menm, sa se mwen menm, se te sa yo. E Alize lan dezyèm ane high school e yo transfere l ane sa se ane sa se premye ane l nan lekòl li ye an paske Alize gen plis tandans a l'art et sciences so lekòl li ye an se plis spesyalize an art et sciences malerezman Alize lè l fè èv li Li montre w yo, l sere yo, pa ka jwenn okenn èvalize pou l montre yo. Oh, se jisteman sa m ta pral mande w la, m te montre mwen kèk li, kèk desen. Pou Pak lan, m te pataje yon kat Christmas. Tèks li, ou pa gen kote li ekri? M gen youn, petèt sou Facebook mwen, non. E kat li yo, lè l fè yon flè, yon bagay, li montre w li, l mande w si w renmen l, aprè sa ou pa ka jwenn li nan kay lan. li sere li la e semèn dènyè pou pak li te fon kant paske m eseye pa kite l m te fè yon aprè midi san konpitè san televizyon so l te fon kant pak li te montre m li m te gentan fè foto l m poste l sou facebook so malerezman m pa ka jwenn Ervalise pou m montre l
e l ap dòmi la? l ap dòmi m rele l desann li di m li p ap dòmi l kouche l ap fè mizik paske m te vle desann li di m non. Ou panse ou pa ka eseye an montre eseye monte petèt avèk òdinatè a. Lap pral nan lòt chanm. Paske li konnen nap pale de li tou gen de lè Alize ka trè timid. Sil santi wap pale de li tou li disparèt. So m espere ap gen lòt videyo mwen ka montre nou. Men ou konnen map share tou de parapò a eksperyans ke map fè ak timoun sa yo. M panse se pa Alize sèlman, gen lòt timoun ki konsa tou, kòmsi yo. Wi, timoun ke m ta ka di ki nòmal. Wi, depi yo sispèk w ap pale de yo, yo mal alèz. Wi, Alize pa renmen sa, ivèn ke kounye an, menm lè l ap danse, si m gade l twòp, oubyen m vle patisipe nan danse an, l sispann danse. So, mwen mande l talè si l vle desann, li pral pale sou Facebook, li di m non. Mhmm
yeah Gen ankò? Sa se ni gen lòt kaye de devwa, sa yo se lè yo tap montre l, sa se lè yo tap montre l adrès li. So kisa yo fè nan sans sa a? Yo mete plizyè adrès diferan. Le fèt ke yo repete adrès lan tout tan kote l rete, 4802 whatever Atlanta Georgia, And kòman yo fèl, nap wè ke yo mete adrès lan epi se kolaj adrès pal lan. Epi nan fèy lan yo mete plizyè adrès ki se yon sòt de memwa vizyèl, plizyè adrès epi li menm li dekoupe adrès pal lan li mete so li konn adrès Nan ki klas Alize ye kounye la? Alize nan dezyèm ane high school ki ta vle di li wap tenn grade. A kisa li ta ekivalan nan sistèm akademik ayisyen an? I think that would be, I don't know. Dezyèm dezyèm Dezyèm ane ane nan high school. school. Konbyen ane l rete pou l fin lekòl? Alize, pa, pa egzanp li diferan isit, nòmalman sa di studan yo menm e timoun special need, otizim yo kenbe yo jiska 22 zan lekòl. So li Ok, on ti jan so diferan de donk de jan nou timoun. tande a, Alize gen 18 an e konparativman avèk lòt timoun ki newotipik yo ki fin lekòl bò isit la a 16, 17 an, Alize gen 18 an, li nan high school Etandone ke li se yon timoun ki gen bezwen spesyal, donk li menm lekòl li, y ap kenbe l lekòl jiska 22 zan. Men se domaj ke w pa genyen ankenn devwa li fè. Non, an jeneral yo pa fè, epi yo tèlman kounye yo itilize laptòp, e ke yo kenbe laptòp yo lekòl. M ta renmen, paske li ta bon nou ta, pou, paske fòk Ayisyen yo wè, mwen vle pou Ayisyen wè. M vle pou ayisyen gon ide ke son gaspiyaj se se e gaspiyaj entelijans gaspiyaj kreyativite ke nap fè sou timoun sa yo ayiti lè nou pa fè yon jan pou nou entegre yo nan sistèm edikatif la nou panse ke yo paka aprann yo kapab aprann mwen menm m ta renmen se domaj ke E ou te konnen map vini ou pa prepare anyen. Non nou pat nou pat gen plan sa ditou ditou se spontane. Wi men men li enpòtan paske mwen menm sak fè kòmsi li te enpòtan pou mwen poum te fè video sa avèk ou se paske e m te bezwen pou moun yo gon ide de sa sa vle di lè yo wè timoun an kreyòl yap rele egare a se pa sa pa vle di ke timoun nan paka aprann. Se lekòl la, se sistèm edikatif la ki pou adapte l avèk entèlijans timoun nan, ki pou adapte l avèk nivo stil panse timoun nan. Donk, se men enpòtans vini lakay ou a, fò w pale a, montre istwa Alizé a te genyen pou mwen, se paske li se yon egzanp. Fò timoun nan ka trè endepandan e an menm tan tou, paran ki gen timoun otistik yo, mwen se yon paran, mwen aji ak li ti bon jan, ou gen dwa vizite yon lòt paran, li diferan. Tankou, m pa konnen nan tout bagay otizim m ap fè, m gon sèl moun m toujou ap site non l ki Temple Grandin. Temple Grandin ki yon referans pou mwen, tout liv Temple Grandin se se bib mwen yo ye, Temple Grandon di w fò w pouse timoun nan, fò w defye li de bagay ki unusual, timoun nan endepandan li ka fè tout afè li. Se sa. Li ka, paske pa bliye, timoun ki otistik lan premyèman li renmen woutin. Woutin woutin woutin woutin li ka fèl pa panse ke nou timoun special need li paka benyen pou kont li li paka lave asyèt li paka ranje kabann li se aprann pou aprann li nou menm tou nou pa fèt tou konn lave asyèt ni tou konn ranje kabann se jis ke li aprann diferamman de lòt timoun li aprann diferamman epi li mande pou gen plis pasyans li mande plis repetisyon pa egzanp ou sot montre pèks. ke yo itilize anpil pou teach, pou ansenye timoun ki genyen pwoblèm otistik. Sof ke menm si pèks la li trè itil, paske yo itilize l, yo itilize imaj pou kapab teach timoun nan kèk mo, pou kapab fè l aprann kèlke skill, kèlke konpetans. Men an menm tan, pa egzanp nan ka Ayiti a, Li enpòtan tou, pa egzanp, pou nou pa itilize pèks la sèlman, menm si yo ka itilize l tankou yon premye, tankou yon opsyon lè vrèman pou, si se yon granmoun, lè ou nan, moun nan nan granmoun ou itilize l. Men pèks la, limit li vin genyen, sèke Nan ka yon timoun, timoun nan son timoun li ye toujou, lap grandi, lap aprann, se pou mete tout mwayen posib bò kote w pou fè timoun nan pale. Mwen menm e lè te gen metòd pès lan, e lè m konte sou li m fè oh, m jwenn yon solisyon, men aprè sa m pa itilize pès la ak mwen avèk Alize.
Paske lap limite langaj timoun nan plis toujou. Ou bezwen timoun nan pale. Egzakteman. M pa fè, m fè lòt metòd ke Alize pa egzanp a 4 an, Alize konn tout koulè. Ou byen a 4 ans m pral voyalize map di Alix achiche barèt jaune pou mwen eh sam te konn fè tou even kem te gen pès lan lakay mwen tou men lè Alize mandem yon bagay m fè kòmsi I'm sorry se manti m ba li men m fè kòmsi m pa konprann paske kisal gen ak pès lan timoun nan pwente bagay lan li pa pale so lèl dim li vle dlo li pwente goblè an m dil mwen pa konprann sa w vle dim li so ki fè timoun nan li asosye pèks lan e sosi pou jis kounye an lontan ke Alize pral di ou mò lak sign language she want mò even li di ou mò lan but li stil fè siy lan oubyen stil pwente men le fèt ke m pa anplwaye m gen pèks lan la pou si kòm dènye rekous si m pa ka konprann vreman men m pa itilize l e jisteman kòman w wè langaj langaj vèbal li ye nan sans sa langaj vèbal li kòman w wè l e li amelyore paske li te Fòm di nou Alize di premye mol Alize te gen 8 an so I'm getting there paske Alize se fè konprann ou konprann e Alize trè endepandant Alize a 5 an Alize pa tap chita paka chita demi èd tan. Se pa yon sòt de edyedi m di thanks God ke thanks God Alize pa janm nan medikaman m pa janm ba l oken medikaman so m konsidere se yon mal otizim but anpil travay anpil travay nan lavi kourant nou chak jou kòman m te pratike afè pa chita a m al legliz legliz se 1 èdtan legliz ayisyen se 1 èdtan m ale ayide jodi a m ka fè 15 minit Enben, petèt dimanch pwochen m'a fè 30. Odebi, sa m'ale, m'ale a de bagay ki ka enterese l' nan valiz mwen, yon kreyon avèk yon liv li desine. Li fè 15 minit, aprè sa m' ogmante yo. E timoun otistik lan li gen pwoblèm bwi. Li pa ka tande tout bwi, moun ap pale, bwi yon dlo, bwi yon machin, li gen tandans bouche zòrèy li oubyen, pa egzanp m' sonje Alize, depi l' wè yon motosiklèt li gentan panike san motosiklèt lan poko fè bwi. Ok fòm rezoud pwoblèm sa e lèl gran an kòman lap fè enben mal pran tren avèl e m sonje premye fwa n pran tren m te tankou son timoun kidnape paske m pa vle mache yo gen tandans pè otè tou pou w desann a 8 an 7 8 an Alize te toujou se crawl li crawl pou monte eskalye oubyen desann paske l te pè otè kounye an se an kouran li monte li desann so nan lavi chak jou nou Ou gen dwa zonba a paba chanje apwòch eseye de nouvo bagay pou timoun nan li menm. Bon definitivman mwen menm pou pou sam wè pou fason m wap pale de otis otism de de e tankou m gen enpresyon ke ou fè ou sot fè m pa konnen m pa konn konbyen tan w fè wap etidye wap etidye timoun ki gen pwoblèm devlopman.

Ou konprann Nene ou chanje ou se ou konn kay ou se ou konn kay ou avan tout moun se ou konn kay ou se ou konn pitit ou so ou konnen kisa pou fè ou konnen kòman pou train timoun nan li konnen ke kounye an li pi gran m toujou di l Alize m pa kè menm si w dòmi a 7 è mwen l ka a 7 è fò w leve fas responsablite w fò w al lekòl e li leve vrèman a lè oo li te mèt dòmi a minwi m konn kouche. Pa bliye ke timoun otistik gen de pwoblèm, yo gen pwoblèm dòmi, yo gen pwoblèm manje, sa konn rive gen de lè li difisil pou l dòmi ok, menm si l difisil pou dòmi wap leve a 7 è so mete w fas a responsablite w, li konnen kounye an ok 10 è fò m kouche menm si dòmi pa nan je m fò limyè etèn the kind of thing, so gen de ti bagay nou menm nou fè se nou k meyò avoka timoun nou deyò an, Anndan tou nou konn kay nou, nou konn timoun nou. Sèl bagay, challenge timoun nan tout tan pou l fè de bagay nouvo. Timoun nan ka fè de bagay, timoun nan ka fon sandwich, timoun nan ka fri on ze, timoun nan ka chofe on manje. Gen de bagay li ka fè. Timoun nan, isit lan, se pa nou ki vlope londri, se Alizé k vlope tout londri. Pa di fè timoun nan gen pwoblèm epi nou mete l devan televizyon oubyen nou kite l gen yon tablèt tout jounen nan men l. Gen de jou m di ok jodi an se yon jounen san televizyon, san konpitè. Li jwenn lòt bagay pou l fè. Donk si m konprann byen, e tankou ou vle eksplike nou ke Menm jan avèk timoun ki newotipik la, se challenge pou n challenge li, se stimile pou n stimile li pou l ka depase kapasite li pou devlope skill lakay li. E tankou m konprann tou ou vle di m ke de tout fason nan ka Alizé Nan ka Lize, pa egzanp, genyen genyen de ti kon de konpòteman pwolenatik ou te konn re ou te konn e obsève nan kòmansman ou di l te all over the the place. Ou te di ke kwo e se ranpe l te konn ranpe. Alò ke kounye a la a, ou s ou ou wè ou remake ke li evolye, ou konprann, donk li vin gen es li li gen pos li li monte eskalye nòmalman. Epi ou di konsa ke li aprann li aprann prensip.